Pou festival sa te dwe fèt men nou konnen akoz maladi a donk nou te oblije cancel tout bagay donk mèsi anpil paske nou fè deplasman nou menm tou nou soti ayiti pou nou te vin bay yon bèl pèfòmans avèk RSF nou pa gentan fè li men Depi m vin la, gon bagay kap domine m. Map eseye konprann sak fè ayisyen pa kapab nan jan yap viv isit la, eseye wè kijan an Ayiti nou ta kapab fonksyone menm jan. Paske se menm ayisyen yo, menm gason yo, menm fanm yo kap viv isit ki wè jan bagay yo fèt, poukisa chak fwa yo rive an Ayiti Anyen pa janm ka fèt menm jan. Dwa yo. Mwen di, ban m gade, ban m gade sa k fè sa. Mwen di ban m gade sa k fè sa. Epi m rann mwen kont ke se tripotay, se medizans ki fè, se ego ka moun yo ki fè nou pa janm ka fanyan ansanm. Mwen bezwen parèt pi bon ke Mazora, men parèt pi bon ke Rigolo, men parèt pi bon ke Guy Roger, men parèt pi bon ke Boss Ben. Come on man, who's this? Bon nèg, bon nèg ki stupid la mesye. Très stupid.
Fredly ap fè travay pal la, li anfòm. Très stupid. Bon nèg kap chèche ki bò Fredly ap rate poul ka tou kraze mouda Fredly. Bon nèg kap chèche ki bò Guy Wewe pa bon pou l avanse kilè e le wa pa bon pou l avanse e se sak ayiti a sa vle di w achte yon machin tou nèf olye ke nèg la travay pou l gen yon machin tou nèf yo al di non li di blaze menm si l fèk achte yon machin la n chache yon bouchon kola pou n grave se sak peyi nou an nou pa menm ka fè anyen anplis m poko janm wè yon atis ayisyen yon chantè yon aktè sinema. M poko janm wè youn milyonè nan bouch nap tande gen kèk wi nap tande nan bouch gon nèg ki di li milyonè nan bouch men si wap gade fòmèlman pou antre pou gade ou pap ka wèl jodia nou nou vin chita pito sa ou fè nou fè a Freddy pa renmen Boss Ben Boss Ben pa renmen Wilè Kontan Wilè Kontan pa renmen Djo Wilè Kontan pa renmen Dayiti kòmsi yo chèch yon bagay yo mete nan tèt nou l fè nou paka avanse. M vin la kòm moun, mwen pa atis, m pa yon star. Mwen fè tan m map travay nan Radyo Karayib, mwen fè travay yo ban m fè a. Patrick di m, men ki travay pou m fè? Anpil moun isit la pa konnen ke m te direktè adjwen Radyo Karayib. Anpil moun pa konnen. M ap travay, yo panse se animatè Radyo Karayib, Maten Karayib mwen ye. Men m gen yon bann lòt travay ke m ap fè, Patrick ban m fè l. Donk, moun yo, yo bezwen. Mwen te nan bif a ton male. Yo bezwen m nan bif a ton. Mwen nan bif a ton. Depi m vin la m wè se menm bagay la. Si nan yon gran peyi tankou peyi sa a. Kòman fè Rigolo la, Guy Wewe la, Boss Ben la, lòt moun la, ki kote nou ye, ka idyo. Men si gen yon kote, si gen yon pwen kote n ka rankontre, enben nou kapab fè yon bagay ansanm tou. Mwen m tande. Boss Ben mwen tande Guy Wewe nèg yo non frap etc men mpa la kilè 2 mesye yo mwen di mwen sak do pase pase 2 jèn yo mpi gran pase yo mwen mwen nan metye jounalis la mwen fè travay pam Rigolo malgre mpa nan radyo karayib Rigolo pa pa gen moun ka enpechel vin nan RSF. Ton malè tout moun yo paka yo pa anpeche yo vini donk m paka konprann poukisa pou Buzman bezwen detwi Guy Wewe poukisa Guy Wewe ta bezwen detwi sa paske yo pi jèn mwen m prale lòt moun prale mwen di a si n ap manje ansanm la gen gwòg k ap echanje gen vyann k ap echanje sa deranje m mwen menm mwen di si aswè a m pa pale sou sa mwen di dyo Avek Dayiti mwen di misye m sot rele.
Ou echwe pa yon festival ou pa konnen menm? Non!
Se festival se festival nou tap montre sa es nou tap montre sa SF ka fè. Men mwen di si m chita la m pa di anyen mwen kite ni Boss Ben, ni Guy Wewe, ni tout nèg ki nan kontan lòt ke m pa konnen pwiske m pa konn tout moun yo. Kòmsi nou chita la paske Guy Wewe vini kòm nèg entelijan. Fòm di sa, misye vini l wè tout nèg yo kanpe tout zanmi l yo la, li wè bòs band sa, li vini salye tout moun. Li fè l! Donk sa vle di ke li fè l, depi l fè l, tout bagay fini. Respè li. Tout bagay fini, pa gen ankenn anyen yon nèg pral vin fè m kenpe, kòm si x, depi l fè l li fini. Se pou boss Ben di bon. Monchè depi ou fè live tu bay fini. Sa l te di sou a li sò non se pa sa yo yo yo yo a nan kont mesye mwen mwen mwen pa pou kont an Ayiti mwen pa pou kont an Ayiti paske jan peyi a jan peyi a ye la jan peyi a ye la jodi a. Pa gen okenn ayisyen ki dwe nan kont a yon lòt ayisyen. Non, definitivman.
Paske, ou nan kont a misye, men ton malè mouri la wi. Wi, ton malè mouri wi. Kowona nan lari.
Kowona nan lari.
Pa gen anyen ki, pa gen sa k fè w nan kont a yon moun. Bon, m vin la, m bwè gwòg mwen, m manje vyann mwen, ki kote m ye, kay Djo. Epi nou vire n ale nou tout nan kont a moun epi nou tout ap manje la ipokrizi sa fòl fini mwen di mwen menm fòm fon pale ke nèg dakò ke w pa dakò mwen m pa dakò ke de jèn gason m pi gran pase yo mwen m gen 51 nan de jèn gason nan kont poukisa paske pou gade si misye mete yon bèl chemiz si misye mete yon mayo kisa m di w mwen di bòs ben Misye bat ou nan rad paske son mayo ou mete devan vre misye ok mwen di mwen di si se pou akonpayman ou bon sou misye men si se pou rad ou gen pou sa mwen di mwen pa dakò m pa dakò ke misye nan fè kont pou granmesi nèg ki nan djaz nan konpa animatè nèg ki nan Dyab nan kont a nan radyo a. M pa dakò sa yo mesye. Mwen m eksprime m. Ke yon nèg dakò ke w pa dakò, m te vle di sa aswè a. Men li pa nesesè pou ayisyen nan kont ak ayisyen. Pa gen ankenn anyen pou n nan kont paske peyi a ap kraze fò nou antre. Se sa m vle di. Mwen pa dakò. Mwen di sa m vle di.

Lè m di de wa deplase a, e pa pou di anyen non, m di w nèg la e zanmi m, patnè m, m ap trip sou li. Se paske mwen m te vle ke djo la, Dayiti se plas yo. Paske festival la pa fèt la, e pa, e kòmsi m pa voye l ou a jete. Bon m respekte l byen, se nèg m toujou di.

An tou anpil mwa se kòm si Nèg yo pèdi anpil kòb la
Tande tande Nèg yo pèdi kòb la Sa nap panse nou E pa yon ti jwèt Lè map pale mwen menm m gon defo Oswa yon kalite Lè m di yon mo nou pran l whatever Bondye ban m yon don Sa vle di ke don Bondye ban m nan lè m di yon pawòl fòk ou konprann Lè m di nou a deplase m pa di kiyès m ap di yon moun deplase M pa rabese moun Lè m di yon nèg pa monte do kamyon Pa whatever M pa rabese l.

Nan levo nou, yo te mèt rele nou la près jounalis. Pale de grenn mòd, de grenn rad, de grenn chèl, boulshit. Grenn rad pale de diri pa anyen. Yon pwoblèm. Se nan repòtaj, nou te fè yo wè ke se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan kap regle nan kay jounal. De gwo pèsonalite nan kominote pa nou an kote ke te gen anpil moun kap swiv yo, nou wè ke genyen.

Atansyon! Gon zanmi ki pa tcheke sou bò Ayiti a tou, pandan lap pral Kanada yo bloke l. Imigrasyon Ayisyèn bloke l. Nou pa benyen di kiyès, son zanmi. Non.
Depi moun nan pa yon moun ki ka aprann bagay, nou pa site non l. Men, m gen 2 non m pral site la. Oh, epa m fè lekòl a ti valiz yo. Non, nou pa gen menm valiz yo. Depi nap vwayaje konsa li.

Epi apre sa kèlkeswa lòt sa k rive yo, men menm Lewa m an kominikasyon avèk Fredi Jan Batis e Ti Petyon Nouvèl Gaye. Fò w di m ap tcheke sou w detanzantan? Wi, wi. Ok.
Pase se vye zanmi m ou ye. Avèk frè m Bodnav Lewa epi madanm mwen Natacha Fortunus Lewa. Ok.
Epi apre sa gen yon grenn lòt endividi ki kontwòl mwen, m pa rele lòt jan.

Youn nan bagay ki vin atire Don Kato nan pwojè ke m tou genyen lè sa rive m nan apre gad a vi m nan, se fè wè mizè Ayisyen y ap depòte, ki san papye, oubyen pa t konso, ki oubyen pa tcheke chak 1 mwa. Donk pwoblèm imigrasyon.
Pwoblèm imigrasyon. Paske ant Ayiti, ant Ayiti avèk Sendomeng, m pa konn si mo a twò fò, gon chòk demografik anraje.
Anraje. E sa k fè gen 4 fwontyè.

Fen vant la. M panse sa pou m di n ke e pase pa pase kòmsi oh se yon komedyen. Lè nèg yo yon nèg tankou w Fredly kòmsi bagay yo pa serye. Men lè yon nèg kanpe nèg la di kòmsi m andikape. Men an Ayiti mesye yo m ap m ap ekskize e Dayiti m ap ok sa vle di ke m pa t an Ayiti lè kòmsi te vle te pase kòmsi a monchè n ap pale nou a.

Misye, wè misye, misye ap chache zen la li menm. Non, non, non, misye pa, misye, misye ap sòf anba travay. Men, men, Mako, se kòm si, yon moun ki andikape, o Zetazini, o Kanada, yo pwoteje yo. Pòt pou rantre a, toujou gen plas pou yo. De fwa l lib. Men lè yo al di m andikape, men plas li pase, ou pa peye pòt, ki sa l di la? Anyen, nan, nan, nan, nan, nan.

Bon mon chè konpliman son bèl fi son bèl fi on trè bèl fi e nou pa konn si nou pa konn si tèt non pa di sa mon chè a pa di bagay konsa mon chè gon kesyon de tèt tou fò depi tèt la bon li bon bon bòs Bens m kwè yo pral fin avèw bòs Bens. Yo, èske ou konn misye?
Ou konn misye?

Nap fè gòl tande se nou sèlman ki gen sa. Wap wè sa wap fè non yo m pa fè anyen non bòdè men kote m kanpe m kanpe se gade yon vye zanmi mesye bon nap fini live la la kitkat bonswa m te oblije refè video a paske nan video sa nou pat vle gen egi wewe.

Aktivite kiltirèl sa yo se pèmèt Ayiti grandi andeyò peyi a. Paske jodi a, ne sèrès ke pa ladyaspora ayisyèn, nou pa gen mizik, nou pa gen ekonomi, nou pa t ap gen anyen. Kizin, pa gen anyen. Mwen menm konsyan de sa trè byento. Donk, se sa k fè m asosye m a tout evenman.

Kiyès ki tèt pansant lan? Tèt pansant lan wap gade la. Wap gade la.
Non men monchè felisitasyon. Non non non nou panse nou te kwete kwè ke nou vreman kwè nan medya. Pale ki televize espesyalman nan medya rezo sosyo. Nou pa neglije peson moun. Ok? Men nou konn tout moun gen fòs pa yo.

E mwen menm mwen mwen rive fèl e m tap fèl yon lè wi pase m t gon lè m t vle make sure ke pou m t fè Roberto Martino chita avèk Guy Wewe men sa pat rive fèt sa pat rive fèt non Kit Kat se sa m se respè se respè a m pral bay m pral di Kit Kat sa vle di non si fòk nan biznis sa fòk w pa inyore pèsonn pi fò jan m di m pi wo lòt la pi ba si m rive fèl se son gwo bagay li ye son gwo gwo bagay ki bon pou mizik la.
Nou konn lòt depi 2013, e Roberto Martinez se youn nan atis ki sipòte Ayiti Biyografi anpil, e sa te vrèman deranje m ke mesye yo pa gen yon antant. So, m te trè kontan pou m te wè yo ap pale, e malgre ke Roberto te sipoze nan emisyon yè, li tèlman te santi li pa vle.

Paske bon apre anpil tan mwen panse ke se pa yon pwoblèm, se yon pwoblèm kòmsi ki vital. Se yon mekontantman, mwen respekte T-vice pou sa l fè, mwen panse ke gon dimansyon ke m te vle yo konprann mwen ke yo pat konprann. Mwen panse ke mesaj mwen an pase. Jodi a anpil moun ka di Guy Wewe, pase nou gon nou gon nou gon tag sou do nou kòm animatè Rigolo e m ap batay pou sa. Wè si nèg di me.